Pou m kontan? Wi, zantray ou beni cheri, ou sipoze kontan.
Bliye tout bagay yo cheri, mwen di w nenpòt sa w di m m ap fè pou w kounya bebe. Gason desan. Li tou ba ou. Gade. Ok.

Pa monte moto
Cheri pa monte moto ok
Ok bby.
Kenbe tèt ou bèl se yon obligasyon ke w ap viv avè l chak jou. Men jwenn pwodui ki reponn ak egzijans sa pa fasil. Se rezon sa a ki fè East Lens Beauty vini ak tout yon gam de pwodui natirèl pou w, tankou yon savon ki fèt abaz de asosi ak kawòt, k ap byen netwaye po w e ba li tout vitamin ke l bezwen pou l rete bèl. Gen yon savon tou ki fèt eksklizivman abaz de asosi. Se menm jan gen yon lòt savon ki fèt abaz de turmeric, Ak la lwa, sa vle di ou gen le chwa. Kelkeswa koulè oubyen tip de po ke ou genyen, pwodwi sa yo se pou ou. E pou bay po w bon jan nitrisyon, li vini avèk Nourishing Body Oil ki fèt a baz de plant san pou san natirèl. Genyen tou Get Light Serum, yon sewòm pou ou menm ki vle eklèsi po w, ak yon Face Cream pou kenbe vizaj ou toujou briyan. Byen swanye po w pa yon pwoblèm ankò. Wap sèlman itilize gam de pwodwi It's Lens Beauty yo epi sa va wi. Rele yo pou fè kòmand ou nan 561 577 08 51. Ou ka ale online pou al achte pwodwi pa w la tou sou itslensbeauty.com. Kèlkeswa kote ke w ye a, yap delivre l pou ou. Yo nan 35 80 Lantana Road, Lake Worth, Florida. itslensbeauty.com. Fòmil 1 Fòmil 1 Fòmil 1 Fòmil 2 Vit ale a mo a pou ri lòt bò a.

Enbyen m genlè pap ka pwopoze w sa m ta pral pwopoze w la paske si gen ansent tout moun pa pote pitit yo menm jan donk ou ka pa ka fè sa m ta pral di w la. Ou ka eseye di m kanmenm. Ben jisteman pandan m wè w la a m sot mande Frank.

Li te tèlman ap tann pitit sa. Ben wi la li ka vin un peu plus prudent concernant ou menm men bon en tout cas posibilite a la ou a fèm konnen. Wi pa gen pwoblèm non map pale a Ben epi map ba ou repons. Bon gen dakò. Ebyen ok. An tou ka felisitasyon m byen kontan pou nou. Dakò mèsi wi. Jan fiyèl mwen Ben tap tann pitit sa. Wi wi. Kounye a nou pral fete la. Bon li menm ki pral fete pa mwen menm. Bon e ap epa avè w pou l fete epa nan ou pitit la ye. Bon wi petèt. Antouka mèsi wi. Ebyen dakò pa gen pwoblèm. Ok map ba ou repons. Ok nan tann ou. Dakò.
Sa misye genyen?

Priye pou mwen pito, pa fèm, pa swete anyen mal pou mwen. Priye pou ou, se ta priye pou chanje pou ka wè avni pitit sa a wi, si se pou ou li ye, si li pa pou mwen tou. Pou ou, m ap goumen avè w papa. Kouman sa?
Nan men kiyès ou te pran fanm sa a? E sa fè joumou an pa rele m nan? M pa pran fanm nan men w. Hen.
Kote ou te jwenn fanm sa a? M pa pran fanm nan men w.
Hen. M ta la rete yon ti vòlè nan geto a, m te tou wè fi a zanmi, m te vin mande w kèk enfòmasyon sou fi a. Sa w te fè pandan ou pa t konnen l te gen 3 maryaj li pa t vini? M pa bezwen konn sa w ap di m nan frè m. Hen.

Bon si yo pwòp kounya kòm pa janm wè yo lontan se kounya ok donk m pa wèl konsa sitou ke nou fin soti nan sitiyasyon sa dayè menm lèn te ladanl nan woodon pat sanble manmanm sitou aprè tout sa nou fin pase yo la m jis pat vlel konsa ou konn madanm moun nan nou te konn ap chanje bòl m ka di sa konsa men bon. Mwen m pat sipoze fè sa konsa. Mwen m te jis panse se yon dezi seksyèl k ap pase, m te kite sa pase konsa. Men bon, manman m seryez pandan Woodon fè vil deja, kisa manman m pral konstwi avèk Woodon? Pandan manman m ap di o li pral lwe kay avèk mari l Woodon, pandan se tan Woodon gen madanm li avèk pitit li k ap tann li nan kay la. Ou wè l pa fè sans? Se la pwoblèm pa m nan chita. Se pa nan diferans daj yo.

M trouve ke l trè pa janti avèk m. Etann li.
Men kounya fòk li pa fè chen nan pye l. Se la l pral ban m pwoblèm nan mwen menm. Ya.
Ou te al pale a Woodon deja? Ya m te di Woodon pou l di manman m kite l an repo l. Alò m te di l pou l mande l kite. Men jantiman moun nan se gason li ye. Woodon pa yon gwo po kanmenm. Li konn ki jan pou l ta fè sa tu se. Ya.
De manyè delikate. Byensi. Men bon.
Se jwazi y ap la granmoun nan. Ap bay manman m jan. Ou te gen yon dosye pou mwen? Ou te gen yon nouvèl pou mwen? Ki sa l te? Ewi!
M fin di Jeff m ap di sa e vini. E ou pral di fanm nan wi pitit? Ki fanm li ye la? M te gen fanm? Ki fanm ou te genyen resaman?
Bon, e sa moun pa fè la. Ok. Sa e vyo la wap di m pèdi an?
Bien sûr. Enben pa ka gen pi bon nouvel. Pa ka gen pi bon nouvel ke sa.
Kòman sa? M pral di w yon bagay.
Non, m pa fè sa. M pral di w sa. Relasyon mwen menm avèk vyo la se te yon bagay ki te vrèman toksik.
Non men poukisa nou te relanse l enben? Vwala, bon nou te relanse l, nou t ap eseye. Nou t ap eseye, menm si genyen. Se kòmsi nan tou gen bagay ki pap janm repare vre ok Pyo la pa chanje ditou èske ou konprann pyo la très agresif pyo la pip pip pip oh tank pyo la e kòmsi m ta dwe toujou pou kal bon lè mwen te fenk fenk avèl m kapab di lè pot ko gen okenn istwa kòmsi dwòl li pat twò konsa. Senatè potko ale prèv. Men se se apatir de de sa moun nan vle di fè ke li Bon jije. petèt.
Se sa k fè mwen pa jije l pou sa. Li gen tout libète l pou l fè wout li. Bon sa se m panse se se nòmal. Men yon sèl bagay.
Li pa fè bit. E m ta swete se yon tout dènyè fwa. Erezman m pa t la. Si m te la sa te ka pi grav. Men m kwè m te pale avè w. M te.

M te di w m gen pitit. Di w si w marye m toujou gen pitit. Men m pa t janm te konnen. Ou pa t janm te di mwen ke w te gen yon mètrès ou te gen yon lòt moun ankò m pa t konnen. Tout lò t ap pale m ou di m ou marye w gen pitit. Ou pa t di m si w te gen sesi se lòt lò te gen tout moun sa yo. Gon jan pou pale. Se manman pitit mwen m p ap aksepte pou w trete l nenpòt jan.
Poukisa se kounya la wap dim afè manman pitit poukisa e kounya la wap vin di ou pap aksepte chanje eske ou te dim tout bagay sa yo Kisa m te gen pou m te di w Nathie? Ou pat gen anyen pou te di m? E pa granmoun mwen ye, pa granmoun ou ye? Ebyen jiska mentnan la ou pa gen tò pou ban mwen paske si se te madanm an ye a la m tap konsanti Si l te pwayade w lakay mwen parèt li pa tap kapab Li pa tap kapab Li pa tap kapab ou mèt kwè mwen Nan lakou lakay mwen Gade tenten

Li di papa m konsa e bon.
Pou trè byento. Sou yon lè la konvoke m pou mande m konsèy. Depi wè fanm nan gentan mande w konsèy. Tout bagay fèt. Sa wi m te gentan konprann li. Ya kounye a la mwen menm sa ki pase. Mwen te mennen yon ti ankèt sou Tchouko.

Men bon, afèl pat bon pase sa. Vwala, men kounya la pou nèg lan, li annik rete konsa, m tande misye gen plizyè machin, misye atire kòmsi nan yon nivo ki vrèman wo, ke li pat janm ye, e m tande se yon travay li jwenn. M pa gen nan tèt mwen oken travay. Li kapab peye osi rapid pou moun nan gen tan gen 2 machin, gen plizyè machin, moun nan gen tan ap vire nan nivo kem tande misye ap vire. Èske w konprann? Sa fè mwen map fè dcpj tande misye. Kisa w panse de sa? Paske mwen menm kesyon dcpj an nap fè dcpj.
Paske sa ki pase non pa ak yo la. Men Viola pa preske gen fanmi. Sa vle di si yon pwoblèm rive Viola, nenpòt jan fòk nou. Menm si li fache avè nou, se a nou menm de pwoteje. Wi, non, se kòm si se fanmi nou. Ya, sa vle di. Paske li pa t vle pale a Jeff ditou. Non, Viola stupid.
Viola se yon stupid. Viola pa menm ka mezire nan ki nivo li vilnerab.
Ok. Paske manman pou viola li fò viola di l gen zam yo pap tiye l yo pap fè anyen men malgre sa jan nou di an e pou nou menm si se de lwen egzakteman se fè atansyon avèk sa konsa ke mwen ap fè sa mwen menm m pa pral foure bouch mwen nan anyen ki gen rapò avèk viola men sa pou patnè sa paske si misye vrèman li ta nan aktivite louch. M panse fok nou metel yon kote pou li pa nwi moun ok yon kote pou machin pa frapel e e ni kote sa yo ni lanmo pa fèt pou tchouko sinon yo ta gentan antere deja non men eske misye li gen komsi gen bagay ki rivel deja eske li santi moun bon bagay ki rivel deja nou te fin pansel mouri mwen menm kèm fin kontan m panse.

Ya dakò. Se yon granmoun ou ye. Fout mouda w yon kote. Lè w bezwen m, mwen disponib ou rele m map al kote w si m kapab. Men pou kiyès ki te vin di w vin sou do pye m? Vin sou do pye m nan kisa?
Lè w te sou ou tap fè ti figi, ti figi. Poukisa w te vin Lè w konnen w te gen madan marye w gen pitit ou gen ou gen ou gen moun deyò. Nadi. Poukisa w oblije anmède yon lòt moun? Nadi. Pou sa e jodi a w wè m se yon granmoun? Nadi. E pami granmoun wap di yo la, sa m wè wap pran yo la ou pa ka kanpe anfas mwen. Nadi. Nan syèl m soti m tonbe sou latè oubyen anba tè a m soti?

Fout bouda yon kote. San manje a bouch ou.
Ou menm manje a bouch mwen. Ou konnen ou merite yon leson? Ki leson kap banm la Nadine? Ou konnen ou merite yon leson?
Ki leson wap banm? Ah! Chaje. Ou paka fèm anyen.
Ah! Sa se di. Se dife bay bay ou ye.
Sa se di. Ou paka fèm anyen.
Pa janm minimize yon moun. Ou paka fèm anyen. Ou di li paka.

M te retire l paske m te bezwen l. Fò m t al fè fè zong mwen, fò m te penyen tèt mwen. M te pran lane m pou m fè sa yo. Kòb la pa sifi, w ap ban m rès kòb la pou m ka achte lèt la. An! Kòmsi sa a ou peye pou li tou? Non, m pa peye. E sa ak penyen an? E alò?
Ebyen, degaje w, mwen m ale. Kòman w ale an? Non, e sòti m ap sòti. Kòman, m pa t jwenn ou t ap sòti, ou pa ka di m pandan m parèt la ou di m w ap sòti? Cherie, se pandan m t ap klase granmoun nan anndan la epi m wè w kanpe la mwen m vin kote w. Ou m te konn sa men m te gentan ta pral sòti. Ki kòb m pral ba w ankò? Kòman w p ap ban m kòb la, mwen menm sa m ap ba li, l ap ret konsa?
An m ba w kòb pou achte lèt pou yon bebe, ou pran l?

Eee
nan lavi a tout moun ka fè erè ou pa rekonèt mwen mwen pa rekonèt ou lèw mande yon moun ekskiz sa pa vle di ou desann tèt ou pou sa lotrejou mwen tal kay Woodon mwen m avèk Woodon nou te gen yon relasyon ok mwen li pat janm te dim sil te gen yon moun nan vi li apa de madan marye li lotrejou m monte sou a cheval ok. Jodia map jwe excuze paske gen anpil gason ki gen defo sa. Ebyen ok sa fini. Yo te mèt gen konbyen pitit, yo te mèt gen konbyen madanm, yo te mèt poko janm fin jwi lavi yo, yo pa janm sispann Sa se manman yap pitit bay mwen moun manti. Miladine. Alò jodi an mwen Mèsi sa prann ou fini.
manti ok e ke m te monte mal sou ou map di w excuze. Ebyen ok.
Mwen ta renmen pou padone sa ki fèt lan. Ebyen ok. Paske gason yo sa pa janm sifi yo. Pa gen moun ki janm sifi yo.

Si nan prizon yo te wè Donald sou tout pawòl sa yo la, ou wè l fè sans? Ou wè l fè sans? Apre sa lè yo di w granmoun ou ap fache, poukisa ou kite ou Donald ap fè tout bagay sa yo la nan figi w la, ap mennen jenn fanm nan figi w la? E bon pou ou! E bon pou ou! E bon pou ou! Ou wè lè yon lon bagay rive m a, lè w te fin pale m yon bagay rive m, sa w konn di m? Anben men kisa k ap pase la. E pa mwen menm ou t ap di konsa, o, o, o, o, o. Eske lè papa ri pou konn foure bouch men li Antouka gras a Dye m poko jwenn nan fas avèk M poko jwenn moun vin mete m anfas Aprè Mari byen sur Plouri Kòmsi pou kite moun yo ap fè aksyon sa la Ew pap pran desizyon a ou dòl manman M fin nan sa la Nadin Ahh Dieu merci Voilà ce que je voulais entendre
Enfin La la la c'en est trop la m paka supote Ou pa gen pou ou nan pale avèk ti fanm wè a la M pa gen pwoblèm pou m wont ou M pa gen pwoblèm pou m pap wont ou Laurie Ok Mwen pap wont pou m di w jan m wont sa k sot pase la M pap wont pou m di w sa. Non, mwen wont!
Ou pa ka kite sa pou pou konsa non. Men sa m te di w, ou wè ou te ka jwenn moun ki nan kò yo. Bon, yon jèn fanm te ka fè sa l vle, men l pa t ap janm vin kanpe anfas ou. Epi pou ou t vin ap ba l rezon devan ou, e sa k di an. E sa k te nève m lè m t al pale avè l la, l te di m konsa, o m konnen l gen madanm. Ou konprann kòman m santi m apre sa?

Jamè, jamè, jamè, jamè Yo te toujou di lè m te lekòl yo di fontèn Ou pa janm dwe di fontèn jwenn bwa re pli de ton no La m resi di jamè Jamè m pran responsabilite a pou m di jamè M pa gen dwa pale a wot m pap pale a ou dan. E kote l pile m pap pile la. N ite mèt wè lavalas ap pral avè m. Si se mwen menm oubyen li k pou pran mwen manti m pap dakò. Pou n ap etidye posiblite pou achte yon espas epi pou n ap kare kò nou fèzè la. Pou n ap kare nou fèzè la. E kliyantèl la pou n kenbe a. Pitit fi m ekskize m. Padon. M pa te. Ekskize m mwen te avèg. Mwen te avèg Lori. Lori m tèlman te avèg.

Sa se twòp atò. Cheri m te ba w kòb lèt bebe deja wi. M bliye kòb lèt la manke, m pa gen kòb pou m pran moto m ba l la ka m apye. E si m ret se ladan nou kwè kòb la ap manke toujou. A men degaje w.
Si w ka al a pye al a pye. M al a pye? Si w ka al a pye al a pye cheri. Anmyee si w wè sa, li pap pase konsa non, w ap ban m kòb la. M pa gen kòb ankò, sèl mil goud la m te genyen.

M pa bezwen anyen ankò, la m fini, m bezwen manje, bwè, e ke m fini a tout bagay, m ap kite strès dèyè. M te kòmanse kite l, strès mwen se te ou menm i te ye, kounye a ou chita, mwen fini, m pa bezwen chache anyen ankò kòm strès met nan tèt mwen. Kounye a m bezwen viv, m bezwen manje, bwè, epi fè tchekòp sa chak si mwa, epi m fini, m fini ak tout bagay. M pa bezwen fè pyès tantativ ankò, m fini. Te mèt moun nan laj mwen, li te mèt pi gran pase m, li te mèt nan menm laj avèk mwen, li te mèt pi, m pa bezwen anyen ankò jis m bezwen viv. Tout moun ki blese di, repete mo sa w repete a la, m ba w de mwa ou re damou m ankò. Non m fini, ou mèt kwè m. Kwè m, ou mèt kwè m an moun. M fini Lori, m fini, m fini, m fini.
Antouka manman yo toujou di konsa gen laj pitit ou rive, ou vin pa mèt tèt ou ankò, ou sipoze konsilte la nan tout sa w ap fè. Ou menm ou te chwazi pran woudon ou an gwo ponyèt, ou wè sa ki vo la? Lori, Li amadwe m.
Li amadwe m. Li moulen m. Tout lè w wè l. Se pou l pral aprann ou ki sa k gen anba bouch gason pandansetan e règ sèpèt yo ye.
M te panse pami moun gen moun toujou. Ekskize m, se w ap wè jan misye. Bon, tout sa w wè la Lori, ekskize m, m pa t konnen yo non. M pat konnen si, m te konnen, Woodon te di m li gen madanm li marye. M pat konnen.
Non m pat konnen si l te gen manman pitit jan l di m nan. Li te di m li marye, l gen pitit. Li te di w manman Eva nan menm lakwa Woodon nou te rete, l te di w? Wi e sa m ap di w.
Li di m li marye, li marye, m te rekonèt li marye. Bon e ou di w te konnen madanm li a tèt mare ki pat janm met yon bon rad sou li avèk timoun yo ki te toujou toutouni an. La m pa gen pwoblèm.
Men sa k fè mwen menm m pat gen pwoblèm avèk timoun li yo li pat vle okipe. Li pat ka okipe, e paske m konnen li pa tap travay. Se nan kritè sa mwen te di ke m pat kritike l tèlman de sitiyasyon sa yo. Mwen pat konnen, mwen pat konnen. Sa gen. Ou te panse ti pòtòtòl sa e sèl ou k te konn pase l.
Wè kounye a w ap nève m.